Si gon distenksyon endividyèl yap bay nan Real se Mbappé kap jwenn li. Nou pa bezwen bay tèt nou manti. Donk Mbappé vin kèlke pa kraze dinamik Real te genyen sezon dènyè lan. Se Mbappé ki kraze l. Arive Mbappé a ekip la vin re rekalibre. Alò m pral itilize yon tèm enfòmatik, Ancelotti oblije re-inisyalize ekip foutbòl la. Ekip la vin jwe yon lòt jan jis pou yo kapab entegre e teknikman e taktikman Mbappé. Sa pa janm mache. Sa pa janm, janm, janm mache. Sa k ap pase Real la, Jephte? E gen danje nan kan grèk la. Gen 2 jwè Real Madrid ki goumen youn ak lòt. 2 jwè sa yo se Jude Bellingham avèk Rudiger. Alò e. genyen e alo pou kisa goumen sa goumen an se an antrenman ok gen youn nan nèg yo ki takle lòt e yo estime ke tak lan li trò apiye pou match dantrenman Epi se separe yo kouri separe nèg yo ki fè yo pa goumen. Donk bagay la pa bon menm pou ekip Real Madrid lan. Real Madrid ki te enpoze l 1 a 0 avèk yon trist Mbappé. Mbappé fè yon fot e ki stupid. Premyèman pat gen danje pou Real. Se premye bagay la. E Blanco te nan kan li. Epi dezyèmman pa t gen kenn enterè pou misye fè veritab atanta sa a sou jwè Alavès la. Donk misye manke kase pye jwè a. E mwen etone ke abit lan bay jòn, pase mwen menm k ap gad match la sou le feu de l'action m di wouj dirèk. Men nan rapò lan, nan rapò lan, alò lè w pran yon katon wouj dirèk, sanksyon w ka ale de 1 a 3 match. Nan rapò lan, abit lan pa pale de blesu, e donk Mbappe kapab pran youn a 2 match. Alò, ki sispens ki genyen? Sispens lan se, eske Mbappe ap rate final koup la? Anpil moun pral di m, sa Andro ap di la? An Espay, konpetisyon yo entè relye. Pa egzanp, Si map jwe e si map jwe alon map pran egzanp vag admeton ke real pwochen match li se te koup di wa son egzanp mwen pran Mbappe pa tap ka jwe l se vre l pran karton wouj la lan chanpyona men

Eske Mbappé ap prezan pou final lan? Map toujou tou di tout fanatik Real yo Mbappé ap prezan ok paske nomb de match lap suspandu an misye ap fini par prezan. Alò genyen David Ancelotti ki fè deklarasyon misye di ke li pap jistifye jès Mbappé a se wouj paske se David Ancelotti ki te kotche match la Ok e David Ancelotti se pitit e asistan Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti te suspandu pou cumul de carton. Misye te nan tribun. E donk e Davide Ancelotti fè konnen ke li pap eskize Mbappe, li pap justifye sa Mbappe fè a, men il semblerait ke Mbappé se ti fot ke yap fede fè sou li ki fè ke misye enève ki fèl al fè fot sa. Men antouka sa ki enpòtan an sè ke Mbappé eskizel e se deklarasyon sa ke e misye te fè nan e e. nan sitiyasyon sa. Epi efektif Carlo Ancelotti an pa degaje menm serenite ke lò ane presedant yo. Si se vre ke y ap pale de remontada, men se pa menm serenite a, piske nèg ap goumen nan antrenman, bagay sa terib. Nan ant defèt fas a Valence lan e defèt devan ekip Arsenal lan semèn pase, Real Madrid genyen yon. 2 objektif la li wè preske vole e premye objektif lan se chanpyona despay lan, dezyèm objektif lan se la lig de chanpyon defèt an angletè lan li bay trè peu de chans a real madrid pou l ta kalifye nan demi final lig de chanpyon an donk fò ta gon mirak yon ènyèm sware ekstraòdinè nan bernabeu an pou real madrid ta ranvèse skò sa ki trè defavorab pou li. E genyen jounalis Edou Aguirre ki deklare ke se youn nan semèn avèk pi wo tansyon nan vestyè Real Madrid lan. Jwè yo santi ke yo dwe e pase mèkredi. E yo santi ke semèn nan ap jwe sou match kont Arsenal lan nan kèlke jou. Se sa Edou Aguirre deklare. Misye di yo rapòte m ke pandan antrenman vandredi an te gen yon gwos altèkasyon ant 2 jwè. E altèkasyon sa vini nan tansyon ki gen anndan ekip lan. Te gen yon akwochaj enpòtant, yon dispit ant Bellingham e Rudiger. Se Edou Aguirre k ap pale toujou. Misye di se bagay ki rive nan anpil ekip foutbòl, men sa li gen enpòtans se a kèlke jou de match kont Arsenal la. Gen yon movèz aksyon, ensilt epi yon tèt a tèt ki rete ke jwè yo te kouri al separe e san pa sa tap gen goumen e se Edou ak Rere kap kontinye toujou misye di bagay la byen fini sa pat ale pi lwen e yo fini e pa youn bay lòt lamen se bagay ki rive al antrenman men sa temwanye de tansyon ki genyen nan dan e efektif Real Madrid lan se Edou ak Rere kap pale epi janm tap diw lan nou konn kiyès kap arbit.

Epi Real Madrid te bat Chelsea an 2022-2023 2 gòl a 0. E epi François Alex Texier poko janm e arbitre match Arsenal se pral yon grand première se François Alex Texier ki pral arbitre match Real Madrid fas a Arsenal e E pi genyen 5 jwè Real Madrid ki sou menas de sispansyon. E si tout fwa Real Madrid ta jwenn kalifikasyon e pou lè demi final. E jwè sa yo, yo sou menas de sispansyon. Remon Tada nan tout tèt moun a Madrid. Aprè lout defèt nan al ale pa 3 gol a 0. Ebyen e Real Madrid genyen 5 jwè ki menase e jwè sa yo yo se Lucas Vazquez, Rudiger, Modric, Endrick avèk Vinicius Junior. Yap manke pwochen match de Lig dè Chanpyon an si tout fwa yo pran karton jaune mèkredi. Mwen byen di pwochen match Lig dè Chanpyon. Sa sinifi ke si Real pa kalifye pou demi final ebyen la sezon pwochèn premye match Real lan yap sispandu e si tout fwa yo kite Real yal jwe nan lòt ekip premye match de koup dewòp lòt ekip lan yap sispandu map repete lis lan se Lucas Vazquez Rudiger Modric Endrick avèk Vinicius Junior Vinicius li menm li toujou sou menas de sispansyon Vinicius fè sèlman 6 gòl pou ane 2025 lan tout konpetisyon konfondi avèk Real Madrid. Sa va mal pou Vinicius Junior. Men, selon ankèt yo fè, Jephté m pa konn si w sonje emisyon sa a. M te di m pè pou Vinicius pou sa pa rive l. Gen 3 jwè sa rive e m panse se sa k rive Vinicius.

Nèg sa yo koule e pase sa m pa konnen. E m panse se sa k rive Vinicius. Malgre l te montre l motive, li fè tweet, l ap vin 10 fwa pi fò, bon li vin 10 fwa pi fèb. Epi Mbappé pa ede tou. Mbappé pa ede tou non. Rive Mbappé nan ekip lan pa ede paske pa gen konplemantarite ant 2 nèg yo. Youn ap monte sou pye lòt. Tou lè 2 gen menm zòn de referans sou teren an, tou lè 2 renmen jwe a goch, epi Vinicius vin yon ti jan tou, bon, fanatik Ajantin rele sa sousou, fanatik Brezil rele l li menm kolektif. Bon, pran l jan nou vle. Vinicius vin ap jwe pou Mbappé. Sa lon ti jan bese nan stat endividyèl Vinicius. Men Vinicius tou gon manti l bay tèt li. Gwo manti w bay tèt ou. Si w fè tweet ou di w ap vin 10 fwa pi fò ou pral dèyè balon dò a kanmenm. Ou pa ka ap jwe kolektif non zanmi m. Balon dò son distenksyon endividyèl li ye. Menm ou menm ankò ou rete ou fè deklarasyon ou di ke w ap jwe pou Mbappé fini meyè bitè nan tout konpetisyon Real angaje. Donk si Mbappé ap fini meyè bitè tout glwa a pou Mbappé l pral ye. Ki distenksyon endividyèl ou pral jwenn ankò? wap jwenn ankenn distenksyon endividyèl non. Si gon distenksyon endividyèl yap bay nan Real, se Mbappé kap jwenn li. Nou pa bezwen bay tèt nou manti. Donk Mbappé vin kèlke pa kraze dinamik Real te genyen sezon dènyè lan. Se Mbappé ki kraze l. Arive Mbappé a, ekip la vin re rekalibre, alò m pral itilize yon tèm enfòmatik, Ancelotti oblije re-inisyalize ekip foutbòl la. Ekip la vin jwe yon lòt jan jis pou yo kapab entegre e teknikman e taktikman Mbappé, sa pa janm mache. Sa pa janm janm janm mache. E mwen menm mwen pè pou Vinicius, m tande lap pwolonje kontra l de 2 zan. E franchman son nèg mwen mwen e yon ti kal pè pou li. Alò e rezilta.

E yon viktwa ki fèt e alò la près katalan pale de la chans di chanpyon. E Barcelone pa jwe yon gwo match ditou. Barcelone fè sèlman 3 tir kadre. E epi li vwal jwenn gòl lan sou yon oto gòl, sou yon sant de Rafinha pou Lewandowski epi yon takl de rekiperasyon epi balon antre nan kan an. Gòl la ki te fèt a la 47 tièm minit de je. E gon zanmi dim se Kroos ki ale ki fè Real kraze. Sa ladann tou men Mbappé kraze ekip la. E Kenzy Aceus se Mbappé ki kraze ekip la. Pa gen plenyen ladann. E Barcelone genyen match la 1 a 0. Epi an dimanch Osasuna bat Girona 2 a 1. Alaves pèdi devan Real 0 1 but enskri par Camavinga depi mars 2022 Camavinga pat janm fè gòl nan Liga a pou ekip Real Madrid lan, misye mete fen avèk movèz seri sa. Misye fè yon sipèb gòl, men movèz nouvèl lan se Mbappé ki pral pran yon karton wouj, epi fòk nou di tou ke ekip Alaves lan te gen yon jwè ki te ekspilse nan match lan. Betis de Séville pèdi devan Villarreal 1-2. Epi Bilbao li bat Rayo Vallecano 3 gòl a 1. Atletico de Madrid te nan goumen la avèk Valladolid, match la te 2 a 2 e Julian Alvarez te ouvè skò lan sou penalti, alò te egalize sou penalti paske Silla te ouvè skò lan. Epi 27 tièm minit de jeu Juliano Simeone e fè gòl, sa fè 2 a 1 pou Atlético. Javi Sanchez pral egalize pou Real Valladolid 2 a 2. Julian Alvarez fè yon lòt gòl ankò sou penalti, 71 èm minit de jeu, epi Sorloth 79 èm minit de jeu. Donk, si n ap gade konpozisyon ekip lan, e sa etonan ke Julian Alvarez choute 2 penalti nan ekip sa a pandan ke Griezmann pa choute. Li yon ti jan etonan, piske Griezmann sòti a la senkantuityèm minit de je. Senkantuityèm minit de je, sa vle di ke premye penalti an, Julian Alvarez choute l a la vennsenkyèm. Sa vle di ke gon pasaj de temwen k ap fèt la, e yo kite penalti an pou Julian Alvarez. Misye fè 2 gòl sou penalti, Simeone fè yon gòl, Sorloth fè lòt gòl la.